Yon lòt fwa ankò, mwen remèsye chak jounalis, chak medya maten an ki fè deplasman pou vin kouvri pou nou konferans maten an. M ap salye laprès pale, près ekri, près televize e m ap salye entènot nou yo. E m ap pwofite menm okazyon an pou m remèsye tout kanmarad, tout patizan. Patizan e menm Ayisyen kap viv aletranje ki manifeste solidarite yo pa rapò avèk non sèlman fanmi m e mwen menm an patikilye. Gen yon rimè, gen yon bri ke mwen wè, mwen tande atravè rezo sosyo.

Fakilte de dwa, Mèt yon timoun ki nan klas primè k ap fè elemantè 1, elemantè 2 konnen trè byen depi genyen yon enstans de jijman ki sezi, le parquet est dessaisi. Se yon bagay eleman primè. Ou pa menm bezwen lekòl pou konnen pakè, lè pakè fin tande w, pou l. Depi dosye a pa dosye pa l paske tout moun konnen le parquet se pa yon jiridiksyon de jijman, parquet swa li analize li wè plent ou fonde, enben depi l wè plent lan fonde li di li depase l swa l voye l nan kabinè denstriksyon ou di mwen l voye l nan yon enstans yo rele koreksyonèl. Otomatikman l voye l nan koreksyonèl pakè desezi. Otomatikman l voye l nan kabinè denstriksyon pakè desezi. Vwala ke. Pou yon nonm ki te senatè, selèb senatè prezidan Sena de la Repiblik, ki resevwa yon sitasyon, yon sitasyon koreksyonèl, pa konnen dèske li resevwa papye tenbre sa a, li se yon prevni jiskaske tribinal koreksyonèl vide afè a. Prevenir resevwa sitasyon sa a le 22 jwen 2020. Le 22 jwen 2020, Prevenir Calmira Cantave resevwa yon sitasyon ki di li li asiyen pa devan le tribinal koreksyonèl pou deli difamasyon. Bon, se yon nèg prezidan sena, li pa konn sa kòm elemantè, mesyedam. Ki kote peyi a prale? Sitasyon sa a, li al jwenn li, misye abite Taba 70, nan pwen ansanm avè m, misye resevwa sitasyon an lakay li, le 22 jwen. M gen tan anrejistre sitasyon m, pakè resevwa sitasyon m, asiyen. Hein? Kote mwen mande misye? Èske pou li vin reponn nan tribinal la 1. Èske efektivman li gen plent 15 sitwayen ki di m vòlè kay 15 kay? Èske l ka di m, èske l ka vin reponn sa? 2. Misye di m ap sal imaj gouvènman, m bezwen l moutre m ki kote m t ap travay pou gouvènman. 3. Misye di se mwen k vòlè byen dyaspora. Mwen m konnen konfli sa yo ou pa trete yo lòt kote, se tribinal wal plede yo, enbyen mwen fè yon, mwen site, mwen, dabò mwen te fèl, wap gade avèk mwen, mwen fèl yon miz an demè poul vin reponn, poul dim eskel kenbe di deklarasyonn fè a ke mwen m kalifye de difamasyon ke Rosemond Jean vòlè 15 kay, eskel kenbel? M bal yon jou fran, yon miz an demè poul reponn, otomatikman l pa reponn, nap gade avèk mwen depi ki dat eleman. Le 14 Jwen, nou wè, 14 Jwen, eleman an resevwa, piske yo te di l gen ti pwoblèm mantal, li ka toujou fè yon deklarasyon kòm moun fou. Se sa k fè m bat Lasienda, nou di, an n mande l èske l kenbe deklarasyon an. Papye m anrejistre DGI, tout bagay mwen, men se sa k rele papye tenbe. M wè w nan pale de yon manda envitasyon, w ap gade se sa k ap fè lari n rezo sosyo, paske se kalkantav. e kal mirat kantav ki fè sa men se sa ki enpòtan la mwen fin asiyen misye e mwen dil sil paka pwouvem efektivman m vòlè 15 kay dyaspora kòm jès senbolik lap dedomajem 100 milyon de goud pou kòm yon ti frè senbolik parapò avèk Tay lajan kem konnen l genyen, pase lè yon nonm fin senatè ayiti, li vin miltimilyonè, misye ap mande nou ti bagay, yon ti grabday 100 milyon de goud kòm domaj enterè. Menn la. Ok? Sa vle di, se mwen ki voye papye tenbre, se mwen ki gen papye tenbre kont Kalmira Kantav e se mwen m kwè ke m gen avoka ki teknikman konpetan pou fè fas kare ak nèg yo. Poukisa m vle fè sa? Dosye Kalmira Kantav la se yon deklannchè ke l ye. Ou wè sa, sa se youn. Mentnan, Palmyra Cantave itilize yon gwoup gang ame ki twouve l sou wout frè. M tande plizyè moun di se militan e politik. Isit, jodi a yo prèske transfòme tout ti ansasen, tout ti bandi k ap fouye moun nan lari an militan politik. Mwen menm, mwen gen prèv, mwen konn sa k militan politik. Yo fè yon atak sou mwen. Mwen gen moun avèm ki te ka reponn. E mwen di tout moun, mwen menm se avèk militè demobilize ki soti nan militè demobilize, pase nan militè remobilize, e tout moun konnen depi an 2000 map batay ak lavalas e veritab alyem se militè. E mdi tout moun, e mvle yo konprann, pa gen okenn entimidasyon, ni tantativ. ke yon nèg ka fè pou deza pou detache alyans ki soude ant mwen menm e militè yo. Gen de bagay nèg ap fè, mwen menm m pa itilize militè pou vyolans, pou fè move zak, pou fon seri de bagay. Men militè yo konnen. Puiske Rosemond Jean se youn nan eleman enstigatè ki batay pou la remobilizasyon dè Fòs Ame Dayiti, ebyen lame kwè yo gon redevans pou pa kite ni lavalas makiye ni lavalas demakiye asasinen m. Paske jodi a ou wè nèg ap antre anndan kay, yo tiye madanm, pitit, yo touye madanm misye. Mwen menm mwen di, on nèg ki fon atak sou mwen m ap reponn ou a Galil. E se sa m vle l klè pou tout moun. M vle ke lapolis. lajistis, tout otorite, prezidan m Jovenel Moise te an difikilte nan ayopò lap soti Nasyonzini e nou kal pran n. E m vle ke tout moun konnen, kelkanswa atak yo fè sou yon moun mwen, sou yon ajan sekirite m, sou fanmi m, map reponn moun nan avèk Galil menm jan l atake m a Galil. Si l reponn mwen tribinal, map pran avoka m nap desann lajistis nal fè valwa dwa nou. Mwen menm map di nou, gade plent.

Gade dat plent pam nan. Mwen menm mwen 1342. Sa vle di m depoze. Le parquet est in. Le parquet est indivisible. Pa gen 3 pakè, pa gen 4 pakè. M depoze yon plent nan pakè. Yo pran plent pam nan, yo bay Tibo Irven li. Tibo Irven, sibtiti komisè nèg Gonayiv. Yo pran plent pam nan, yo bay misye l. Misye pran plent mwen, l travèse l al Gonayiv avè l.

plent pa m nan depoze nan pakè. Alòske misye depoze plent pa l le 23, menm jou a yo ba l envitasyon, alòske mwen m depoze depi 18 yo pa ban m, paske se pou kalme ak. De ki jistis n ap pale? Eske nou wè? Men plent mwen an. E ki sa yo fè? Se kòm si yo pran kopi plent mwen an, yo pote l ba l kalme ak antav. Menm tenè ki sou plent mwen ke m mande pou al nan kabinè denstriksyon an, paske si m gen tè, Si w di w gen kay, mwen m di m gen kay. Se yon jij de titre ki ka travay pou wè kiyès ki mèt li. Komisè gouvènman pa yon jiridiksyon de jijman. Komisè gouvènman pa ka di kay la se pou Kalmè Akatav, li pa ka di kay la se pou Wozmon. Pou l tranche, se devan yon jij, yon enstans ki gen konpetans, ki gen espètiz

Mandatè e mandant se.